Timoun mete kapòt. M te wè yon moun, m pa ka konnen si se yon transgender li ye, m pa ka konnen. Men li sanble yon fanm. Li eksplike, li di konsa, li te nan yon relasyon ansanm avèk yon doktè. Yon doktè wi li di! Nan yon relasyon ansanm avèk yon doktè. Li menm avèk doktè a yo renmen, yo nan menm kay ansanm, yo rete nan menm kay. Men depi avan ke l antre nan relasyon seksyèl ansanm avèk doktè a, Li di doktè a konsa fòk li ale lopital pou l al fè tès ansanm avèk li. Li pa mande l kòmsi pou l wè papye non, e pa papye l mande l non. Li pa mande l papye. Li mande l pou l al lopital ansanm avèk li. L ale lopital ansanm avèk li. Men se doktè a k mennen l nan lopital la, se pa li menm ki chwazi lopital la. Misye di konsa l nan relasyon ansanm avèk doktè a bagay sa yo, epi se tanzantan l al lopital ansanm avèk doktè a, yo teste, doktè a pa gen okenn maladi, li menm li pa gen okenn maladi. Ok. On fwa lide l di l konsa, ale lopital pou kont pa li, ale nan on lopital ke doktè a, e pa lopital li konn ale avèk doktè a nan on lòt lopital. Li di konsa lè l rive nan lopital la yo fè tès pou li. Lè yo fè tès pou li yo jwenn li gen malad, li malad. Yo jwenn li fè HIV. Li sezi! Li di konsa, kòman fè chak tan, tanzantan, chak twa mwa oubyen chak si mwa l toujou kòmsi fè tès ansanm avèk doktè a, epi pou l gen pou l gen maladi? Li di konsa l al nan l al nan lopital la kote doktè a ap travay la, e pa kote l konn fè tès la non, kote doktè a konn al travay la, epi l di konsa ke l tonbe fè li tonbe fè lobèy andedan, li tonbe joure l, pawòl pale andedan. Se lè sa, li di konsa gon moun nan lopital la ki di l konsa ke se pa li premye fwa sa rive, doktè a abitye fè sa deja, se pa premye fwa. Ta sanble ke nan lopital kote doktè a mennen l lan pou l fè tès la, doktè a, ou konn daprè m doktè a se doktè l ye, gen lè gen, m pa konnen si gen lè kèk moun li gen andedan oubyen kèk zanmi l gen andedan an ki fè yo fè on fo tès pou li, pou doktè a avèk moun nan. Sa vle di ke premye fwa lè moun nan te vini, li te vin fè tès la, li pa t gen okenn maladi. Men, doktè a gen maladi a li menm, li fè yo ba l yon fo rezilta, epi l pwouve ke li pa gen okenn maladi, epi li menm al kouche ansanm avèk, m pa konnen, m pa konnen, gen lè se yon transgender li te ye, mwen di fi a, avèk fi a. Epi konsa fi a malad. Epi li toujou kontinye, lè fi a toujou kontinye kòmsi chak 6 mwa yo al fè tès ansanm avèk li, li toujou, doktè a toujou mennen l nan menm lopital la. Se fwa sa lè l ale, l ale nan lòt lopital pou kont pa li, se lè sa li wè ke l malad. Sa vle di ke li di konsa li menm malad pandan dè zane l pa ka konprann. Li panse kòm si se kòm si se ti tèt fè mal l ap genyen, ti ti larim, ti fyèv l ap genyen. Se lè l resi te al lopital pou kont pa li, se lè sa l wè ke li malad. Li di konsa l pa t kouche ansanm avèk yon lòt moun, lòt moun se avèk sèl doktè a l te kouche, se doktè a ki pou ba l maladi a. Sa vle di ke si yon moun, ou ka pran moun sa ou mennen moun sa lopital, yon bagay konsa rive. Hein? E si kounye a ou menm moun nan mande ti papye pou al mande ti papye ma, kòman, my chat, m pa konnen my chat, m pa konnen. Menm si nou, banm di nou yon bagay. Maladi, maladi pa make nan figi moun. Men telefòn nan ap sot tonbe nan menm. Maladi pa make nan figi moun. Moun ki malad ki gen maladi sa yo li ka nenpòt moun. Li ka yon bèl moun ou konn wè nan book store ki renmen li liv. Li ka yon bèl moun kòmsi ou wè k ap vann nan yon magazen. Li ka yon moun k ap travay nan yon restoran k ap sèvi w manje. Li ka nenpòt moun. Maladi pa make nan figi. Kounye a ou menm se ou menm ki konnen pou pwoteje tèt ou. Se ou menm ki pou konnen pou pran swen sante ou. E lè fini ankò tou. Kit yon moun, yon moun, eh, moun nan malad, kit moun nan pa malad, moun nan sipoze kòmsi pran medikaman l regilyèman. Paske si yon moun, li, moun nan malad, li met nan tèt li kòmsi l ka ale al fè moun malfezan, kòmsi al kouche avèk moun san prezèvatif, li panse kòmsi li pral pataje maladi a, moun sa yo, moun sa a tou fè tèt li mechanste. Rezon, On moun ki gen jan de maladi sa yo, wa ale, wal kouche ansanm avèk on moun, wa ale, wal kouche avèk on moun ki, on moun ou pa menm konn stati moun nan, pandan se tan ou menm ou gentan konn ou malad wap pran maladi a 2 fwa. Lè konsa ou pa fè HIV ankò, lè sa ou fè sida, lè konsa risk pou ou mouri a vrèman fasil pou mouri. Se pwoteje tèt nou. Oh! M gen mari m pa nan met kapòt, met kapòt. Ou pa konn sa mari w ap regle nan travay la. Anpil fwa nan nou anpil nou nan nou gen mari nou masisi nou pa janm konnen.